Bonswa tout moun! Bon, videyo sa map pote pou nou jodi a, se pa yon konsèy, se pa zòrèy nou m pral rale, videyo sa se pou fèt dè mè, so poum kòmanse map di bòn fèt dè mè a tout manman yo. Men avanm kòmanse, nou toujou konnen mwen menm, fòm di yon ti bagay spesyal avèk manmanm, manman cheri, he he manmi! Pitit wa made it! We made it manmi! Mezanmi, we made it! Bachelor degree in the house! We made it! 4 ans! Men ou konnen manman, pitit ou a pa average. Toujou di bachelor se pou average. Nou menm, nou se extraordinaire, sa vle di nou gen pou n ale pou masters lan. Ok! Sa se, sa se, sa sèlman map di ou. Mwa, manmi cheri, ou gen lontan ke wap lite avèm, m vle di ou mèsi. Si se pa tou m pa tap la. Mèsi pou lanmou ou, mèsi pou sipò ou. Mèsi paske ou toujou la pou mwen. Mèsi paske ou se manman m. Ou renmen m nan fason pa ou. M ka pa di ou li souvan. Men, tout objektif mwen, tout rèv mwen, tout sa m gen pou m fè, tout reyisit mwen, se pou ou. M dedye yo a ou. Mwen vle vin yon better pitit demen, yon gran dam demen. Pou lè kounye a mwen menm m al travay, m jis rete la, m di manman, ou pa bezwen al fè de travay ankò. Ou pral travay se si w vle. Pase yo toujou di, manman fè pitit li pou li menm li ka poze. Sa vle di, m ap travay pou yon jou ou ka poze, pou jis se mwen menm k ap pote ba ou. M di, manman men, ou pral travay koz ou vle, men pa paske ou nan bezwen. Ti madanm, m toujou di w sa, m stil bezwen w. Ou enpòtan pou mwen. M gen yon bann bagay m gen pou m reyalize, m bezwen w la. So tanpri, pran swen tèt ou. Mwen renmen w, m adore w, e m ap toujou, toujou la pou w nan nenpòt. Se konstans lan. Nenpòt manman, nou gon travay ki vreman di ke nap fè. Sipòte yon ti moun, leve yon ti moun, aprenn ti moun nan pou l vin yon miyò moun demen. Dèfwa tou gen nan nou ki ap fè travay sa pou kont nou. Nou pa gen moun ki ap ede nou, nou pa gen sipò. M jis vle di nou ke nou enpòtan. Nou bezwen nou. Antan ke yon pitit fi, dèfwa m konn ave, m pa wè mwen menm ki ta imajine ke m pa ta gen manman m avè m. E gen anpil nan nou ki pa gen manman nou avè nou, ki pa gen papa nou avè nou, ki pa gen frè, ki pa gen sè. So tanpri, ou menm ki gen ti manman w lan la, cherish li, ba l lanmou an, karese l. Jounen jodi a ou prèske chak jou ou wè l, ba l yon ti akolad, bo l, rele l, ekri l, fè l santi ke li enpòtan pou ou. Mwen menm m ap di nou sa, dèfwa m pa fè sa, pa fè sa tou non. Men m konnen. Tout sa map fè, manmanm se sous motivasyon, manmanm se rezon ke defwa map lite plis, menm si defwa gen de bagay li konn pa vle map fè, men defwa m oblije fè yo koz m gen yon objektif dèyè tèt mwen. M gen yon bi. So happy mother's day to all the mothers Bonne fête des mères a tout manman yo, a tout ti manman cheri m yo A ma maman a moi, a ma soeur, a mes aunts, mes tatis Happy mother's day to every single one of y'all We love you, we need you. You guys are worth every penny. You guys are worth everything. You guys are the world. Happy Mother's Day again. Bye bye. Kwa mwen ap pase la, epi mwen mwen kanpe mwen mwen.